Real Madrid genyen ekip Manchester City a 3 gòl a 0 nan Bernabeu a. Yon skò ki anpil moun pat panse ke Real Madrid te ka genyen ekip Manchester City a sou yon skò de 3 gòl a 0. Nou salye tout zanmi nou yo, se yon plezi pou ke nou nou sèvi w, pou ke nou kenbe w toujou, toujou an òbit, toujou alète sou sa k ap domine aktyalite espòtiv la. N ap raple w ke se te uityèm de final dezyèm pati yo, nou konnen yon pati te jwe madi, yon pati te jwe mèkredi. Ebyen yè, match trè atandi. Real Madrid li menm li te li genyen ekip Manchester City a 3 gòl a 0. Yon Real Madrid ki te ki te ki te ki, ki te anrejistre plizyè jwè ki blese. Nou kapab site e, e star yo a ki se Kylian Mbappé. Ebyen Real te kanpe konsa avèk Thibaut Courtois nan kan, a goch te genyen Ferland Mendy, a dwat te genyen trèt Alexander Arnold, Nan defans la te gen Dean Huijsen epi nou vle pale de alman an ki se Antonio Rudiger. Anndan tèren an te gen te gen Tchouameni, te gen Fede Valverde, te genyen Pitarch k ap jwe byen antanke yon ti jèn epi te genyen Arda Güler. Devan se te gen te genyen Brahim Diaz, te genyen Vinicius Junior. Se konsa ekip Real Madrid la te demare match la devan ekip Manchester City a. Yon Manchester City ki te parèt prèske inegzistan, bon, se vre, pafwa yo te gen balon an, men yo pa t montre agresivite yo, yo pa t montre ke yo menasan ditou nan match foutbòl sila. Poutan yon City, yon Real Madrid, anpil moun te wè kòm yon ekip ki pa favori devan ekip Manchester City a. Enkwayab men vrè, ekip Real Madrid la li genyen match ale a sou yon skò de 3 gòl a 0. E gòl yo vini bonè, gòl yo vini bonè a la 20 tièm minit de jeu sou yon pas an pwofondè de Thibaut Courtois epi e gen Donnarumma ki soti epi Fede Valverde evite la sòti de Thibaut de de Donnarumma epi l klase balon an nan gòl la, se te enkwayab, yon gòl a zewo Real Madrid t ap mennen, lè sa Bernabeu a te cho, anpil chalè, anpil sansasyon te nan Bernabeu a. Ebyen, a la 27 tièm minit de je, Vinicius Junior ki fè ki fè yon ti pas ke ou ta di ki kontre men Federico Valverde jwenn balon an, epi sa w tande a, Mesye met balon an nan dezyèm poto a, se te 2 gòl a 0 lè sa, nou lè sa tout moun te wè Fede Valverde kòm bouwo kòm ewo sware sa. Sa pat rete konsa, a la 42 zièm minit de je, Brahim Diaz fè yon pas epi Valverde jwenn balon an li chapote jwè Manchester City a epi l klase balon an nan kan, se te vrèman enkwayab, 3 gòl depi nan premye mitan 42 zièm minit de jeu, twazyèm gòl la fèt toujou avèk Federico Valverde. Yon aprè sa City bon premye mitan fini konsa City City anba 3 gòl bonè nan premye mitan. Dezyèm mitan yo vini avèk de nouvèl inisyativ, yo fè de chanjman. Men sa pat pote fri, yo montre yo te pli menasant nan dezyèm mitan match foutbòl la, men malgre sa, yo pat janm arive jwenn fè redui skò a. Vinicius Junior vin rate yon penalti, bon se yon penalti ki te pwovoke pa li menm, li t al eseye fè tèt li jistis, yo lanse l an pwofondè epi li pati, li bat defansè City a de vitès, epi rive nan kare a, evite sòti Donnarumma, Donnarumma pran pye l, epi se te penalti. Vinicius Junior ki choute penal la, malerezman pou li, Donnarumma stope penal sa. Sinon, se t ap 4 gòl a 0. Vinicius rate penalti a ki te dwe antere ekip City a sou yon skò de 4 gòl a 0. Ebyen, se sa, nou konnen Fede Valverde li fini Homme du match. Ah se yon fè nòmal 3 gòl non sèlman li kontribiye nan tach defansif yo men ofansivman palan misye li bay yon bèl pèfòmans. Se yon bèl sware pou Federico Valverde nan sa ki gen awè avèk Lig dè Chanpyon. Epi gen Arsenal youn nan favori yo Arsenal youn nan favori yo ki fè match nul avèk ekip Bayer Leverkusen nan. Premye mitan match foutbòl la fini zewo zewo epi nan debi dezyèm mitan gen Andrich a la 46 zièm minit de jeu ki ouvri skò a sou kònè se yon kout pye arete epi sa w tande a yon gòl a zewo epi Kayavets pral egalize a la 88 zièm minit de jeu sou penal yon penal anpil moun jije ki yon balon anpil moun jije ki pat penal Men Kayavets li menm li te egalize pou ekip Manchester City a fas a ansyen ekip li ki se Bayer Leverkusen. Epi te genyen sansasyon Lig dè Chanpyon sa, nou vle pale de ekip Bodo Glimt nan. Bodo Glimt nou konnen, n ap fè yon ti rapèl pou ou ki bat, ki te bat Manchester City, ki te bat ki te bat ekip Atletico Madrid la ki elimine ekip Inter de Milan, ebyen Bodo Glimt li genyen ekip Sporting Club de Portugal la sou yon skò de 3 gòl a 0. 3 gòl a 0, Bodo Glimt e veritab sansasyon Lig dè Chanpyon sa, yon ti ekip dayè se premye ekip Norvejyen ki rive la kote li ye a, E jiska prezan li ap konpòte l ase byen, nou kapab di li gen fòte chans pou l al jwe lè kar de final. Ki lòt match ki te genyen nan pwogram nan? Te genyen chanpyon an tit la ki se ekip Paris Saint Germain an ki tap jwe kont ekip ki tap jwe kont ekip Chelsea a. Se te yon bèl match tou, anpil moun tap tann match foutbòl sila. Vu avèk lè Paris te jwe avèk Chelsea, Chelsea te pase Paris 3 gòl a 0 e lè sa se te yon Paris ki te tou feu tou flam. Ebyen match foutbòl sila fini sou yon laj skò pou Paris 5 gòl a 2 souple, 5 gòl a 2 depi a la dizyèm minit de jwe genyen Barcola ki te make ouvri skò a pou Paris.

Epi Kvaratskhelia, 86 ème e 90 plis 4, pral fè katriyèm e senkyèm gòl pou ekip pou ekip psg a. Nou kapab di psg sou yon skò de 5 de li gen yon pye l nan kar de final la. Real Madrid sou yon skò de 3 zero Ahh bon se foutbòl City gen dwa toujou se nan 90 minit Real te bay City 3 gòl City gen dwa bay Real 3 gòl nan 90 minit tou ou pa janm konnen men Real ki deja gon pye l nan kar de final ekip Real Madrid sa son ekip Real Madrid fòk nou ta fè kèlke konsiderasyon sou li son ekip l ekip k ap jwe nan chanpyona ou santi lè l rive nan lig dè chanpyon li diferan. Se kòm si gon ekip kap jwe nou sonje nan weekend lan lèl tap jwe kont ekip Getafe a kòman ki mizè Real te pase poul fè poul bat 2 a 1 gen moun ki di se te gen fot sou dezyèm gòl bagay mizè ebyen Real Madrid nan lig dè chanpyon an se yon lòt vizaj yon Real Madrid ki te trè disipline Anm Abelora ki te fè ki te ki te ki manje Guardiola nan nan sa ki gen a wè avèk taktik. Anm Real Madrid te trè disipline, blòk defansif li a fèt byen. On Real Madrid nou kapab di ki te ekilibre, ki te trè ekilibre. Non sèlman yo yo fè blòk defansif la byen epi yo atake lè pou yo atake, yo atake trè trè trè byen malgre blese Real Madrid te genyen genyen yo. Ebyen Real Madrid sa son son e sa fè nou toujou di foutbòl se sou tèren sa pale paske anpil moun te te di City City ap kraze Real City ap bat Real si nap gade fòm aktyèl ekip yo se vre City a se pa yon ekip ki ki bon kap byen mache li ye non men Real la Real pi mal City gon lejè avantaj sou fòm aktyèl gon lejè avantaj sou ekip Real Madrid la Men sa nanpèch pa ke Real Madrid li genyen l sou yon skò de 3 gòl a 0, Real Madrid ki gen yon pye l anndan kar de final. Epi gen ekip Bodo Glimt nan ki gen yon pye l nan kar de final, gen ekip Atletico Madrid la nou konnen ki te kraze Tottenham ki gen yon pye l nan kar de final, genyen ekip Gen ekip match Barcelone Newcastle la ki rete ouvè paske son match ki fini 1 a 1. Genyen Bayern nan ki gon pye l nan kar de final kote yo te kraze Atalanta 6 gòl a 1. Match ki rete ouvè se Arsenal Leverkusen ki fini yon gòl partou lakay Leverkusen. Leverkusen gen randevou pou l al kay Arsenal an Angletè. Nou pa konn kisa ki pral pase. E se sa epi epi e Real Madrid ki ki trè satisfè de viktwa l la donk e yon Real Madrid malgre l pa bon men sa pa anpeche li fè viktwa nan sa ki gen a wè avèk La Ligue des Champions. Se te yon plezi pou n te fè rezime e dezyèm pati uityèm de final na gen lokazyon pou n retounen pou n kwaze nan yon lòt videyo. Se te yon plezi, n ap raple w se te zanmi w, frè w Sonal Thelusme Ki toujou fè li yon obligasyon pou kenbe ou enfòme de sa kap domine aktyalite spòtiv la. Babay tout moun, a la pwochèn. Nap mande w pou abòne, pataje, like, konsa ou va ankouraje nou.